N ap di yon gwo bonjou bonswa pou nou tout, ouvè pòt nou an de batan e nou pote enfòmasyon n pou jounen jodi a Enfòmasyon n genyen pou jounen jodi a zanmi oditè oditris kote Henri Robert Brutus li menm ki arive pote tèt li ale nan komisaryè Tomasen an jounen jodi a nou konnen ke sitwayen sa jèn gason sa ki te enkilpe nan dosye asasinay 2 dansè e nou konnen ki te arive pèdi lavi yo nan semèn pase a e ki se Sébastien avèk Nancy ebyen la kote misye li menm Li pote tèt li ale paske nou konnen ke lapolis te mete avi de rechèch de misye, ebyen la l pa tann yo rive sou li men l pote tèt li ale bay la dcpj zanmi oditè, oditris. N ap vin avèk tout detay, tout enfòmasyon pou w len pale lòt gaye nouvèl la tou bò pa bò. Di w ou sou chanèl manman penba ki se Zen Lakay News. Avèk ti fò gran frè ou Tcheko Pèp la e nou la pou n pote bon jan enfòmasyon pou w nan Bon Ti Mamit. E n ap di mèsi avèk tout zanmi nèt tan ki toujou voye mesaj dankourajman, mesaj de felisitasyon de travay sa a, sa vin motive n plis pou n kontinye travay fèm fò nan travay sa a, nou p ap kanpe, nou p ap fè bak, n ap kontinye travay pou n chèche bon jan enfòmasyon pou popilasyon ayisyen an. E n ap di mèsi avèk ou menm ki apèn ki apèn abòne sou chanèl la. Nap di ou menm ki apen abone sou chanel la nap di mèsi Ann kontinye fèm fò pou nou travay ansanm M konnen se map map wap edem map ede w Map travay map enfòme w e konsa tou ou menm wap edem tou Paske gen anpil moun ki toujou voye mesaj ki toujou rele m ki toujou ap ban m de sipò e m pap janm sispann remèsye nou Se pa lè yap ba w lajan sèlman yo sipòte w ou konprann Anpil moun ap felisite nou remèsye nou Tout, ou menm ki apèn vini nap diw abòne w sèlman pou sou chanèl la lè ou fin abòne aktive ti klòch la mete l nan opsyon tout pou nou kapab jwenn tout nouvèl nou bezwen rive avèk nan mwa sa la nou bezwen rive avèk 180 mil abòne ou byen tou yon 160 170 170 mil abòne men ou menm kap tande m la ou kapab banm sipò w tou pou nou fè nou rive pou travay sa kapab rive pi lwen bon. Nap salye tout nèt, tout moun nèt ki branche nap antre nan fondamantal enfòmasyon zanmi oditè oditris nap salye tout moun nèt nap salye sifra ki konekte ansanm avèk nou a telefòn mwen manke tonbe e nap salye sifra e nou salye w zanmi pam afè pam konseye nou nou salye tou e gran bòs jan klod konseye nou e zanmi sa yo ki pa janm lage nou yon Non yon jou e nap salye Nicole Prévot ki se sèm Emmanuel Jean Claude bon ann antre nan fondamantal enfòmasyon zanmi oditè oditris ou menm ki apèn branche ou menm ki apèn konekte sou chanèl paw la e nan fen videyo a la nou pral salye tout zanmi nèt de fason espesyal ebyen la jèn gason sa nap swiv sou petit ekran la misye rele Henry Robert Bretous misye li menm ki pote tèt li ale nan komisaryè Thomassin an Jodia pandan ke nap pale avèk ou a la nan moman sa la, ebyen la nou konnen misye li menm kote lapolis la te mete avi de rechèch sou misye, kote misye li menm li te arive e bon li te rive bon m pa konn m pa ka di w se mawon li te mawon bon yo tap chèche jiska mètnan yo pat ko yo pat yo pat janm wè l, ebyen jodia a menm li menm li pote tèt li ale nan komisaryè Tomasen an e nou konnen misye li menm li te enkilpe nan dosye asasinay 2 jèn e dansè sa yo nou konnen. nouvèl sa te fè plis eko nan peyi Dayiti, ebyen la misye li menm ki pote tèt li ale, ebyen li pral reponn kesyon devan lajistis. Daprè enfòmasyon ke n te genyen, lè yo te fin asasinen ti mesye dam sa yo te fin touye yo e brile yo an menm tan, ebyen la kote yo te jwenn machin ki te pote 2 kadav sa yo zanmi oditè oditris an se te machin nan Henri Ari se pa Henri Ari Robert Bretous ebyen la misye li menm li pral reponn kesyon devan lajistis pou l di kòman 2 timoun sa yo fè mouri kiyès ki te patisipe nan lanmò sa yo kiyès ki konplo ki te arive fèt pou 2 timoun sa yo ki te pèdi lavi yo kote Nancy. de 25 lane pèdi lavi l e Sebastien Petit arive pèdi lavi l 2 jèn dansè sa yo pèdi lavi yo britalman anba men sikopat ki pa konn doulè ki pa konn koze w yo pa bezwen konnen nan ki mizè nan ki pwoblèm fanmi sa ap andire l nan ki soufrans nan ki doulè yon fanmi lajenès e n ap di lajenès reveye w. Reveye nou la jenès e pou nou bat bwavo pou la jenès nou pap dòmi ou konprann nou pap dòmi nou pap kanpe e fòk nou travay paske la jenès a chak fwa nou viktim anba men sikopat sa yo si nou p m pap ba nou manti yap kontinye ravaje nou paske twòp krim fèt nan peyi sa si la jenès kanpe bouch fèmen nèg yo ap fin asasinen nou grenn pa grenn e jounen jodi a e nou wè E 2 ti mesye dam sa yo ki se Nancy avèk Sébastien ki arive pèdi lavi yo e britalman. Imajinew, daprè enfòmasyon ke n jwenn, yo fann ti mesye dam sa yo, yo pran anndan yo, yo pran zye yo e yo mete dife nan yo. Yo boukannen ti mesye dam sa yo nèt fè chabon. Men jounen jodi a reyalite peyi Dayiti, peyi Dayiti tounen yon peyi kanibal. Mwen oblije ba l non kanibal men m chèche yon lòt non. Si gon lòt non ki pli rèd ke kanibal li rele Ayiti. Si gon lòt non k pi egzajere ke kanibal la, ou konnen se Ayiti l rele. Imajine w nan yon peyi, pou moun nan gen kè pou l touye 2 timoun nan, anpil avni, ki gen paran, ki gen manman, ki gen papa. Yo pa menm panse avèk paran moun sa yo, kòman yo pral fè, yo pral soufri. Men pou mete dife, pou touye 2 timoun sa yo, pou mete dife nan yo mezanmi. O Letènèl papa, ki kè! Lòm genyen. Lòm vin pèdi lanmou ke Bondye te ba yo. Lanmou sa Bondye te genyen, Bondye genyen pou nou, kote l te bay yon sèl pitit li inik t al mouri sou le bwa di kalvè pou nou. Jounen jodi a pou lòm nan pa gen, pa gen yon kè sansib pou l touye yon moun, pou l mete dife sou li, li pa imajine ki tristès li lage. nan yon peyi jounen jodi a ebyen kote misye li menm li pote tèt li ale bay la jistis e m vle la jistis fè travay ou e kòm m konnen nan peyi dayiti reyalite peyi a ou konnen m konnen peyi sa son peyi enjistis pa gen jistis pou moun vre Men kote jèn gason jèn bway la pot tèt li ale a, eben la fòk yo ek fòk konprann e poze nèg la de kesyon pou nou kesyone nèg la, kòman timoun sa yo fè mouri, poukisa yo mouri, ki konplo ki te mare, kiyès ki te nan dosye sa paske yon sèl moun paka asasine 2 timoun sa yo, yon sèl moun paka asasine yo. Leta ayisyen pran men nou, paske m wè nan mwen m ap viv nan gran peyi, e m vwayaje nan lòt gran peyi tou, m wè kote moun ap jije moun, m wè kote lè y ap fè envestigasyon, m wè lè y ap poze moun dè kesyon! Ha! M konn swiv bagay yo. Je la jenès kòmanse klere wi la. E m p ap ban nou manti, nou kòmanse wè, nou wè bagay yo kòman yo fèt. Yon sèl moun pa ka touye 2 timoun sa yo paske se yon gwoup moun ki met ansanm ki asasinen yo. E gwoup moun sa yo kiyès yo ye? Ki moun yo ye? Ok, Kate m pa bezwen konnen kit li te fanm li te gason fòk Laali peye sa la. Pa gen afè peye kòb epi lage. Bay bay konsa menm nan peyi. La jenès reveye nou. Nou pap pran sa nan men pèsòn leta nan peyi a. Paske leta li menm, otorite leta, otorite yo konplis nan sa kap fèt nan peyi a. Otorite yo konplis nan asasinay nou menm nan peyi a. Jounen jodi a la jenès e nap kanpe fèm jiskaske 2 ti mesye dam sa yo jwenn jistis yo. E jistis e jistis. E pa jwèt pa gen bagay griyen dan la. Pa gen griyen dan la menm. Se pou yo fè Aprè yo aprè misye fin pot tèt li ale pa gen bagay kanpe non se toujou kontinye fè envestigasyon nou pral poze misye kesyon a ki ki bon kiyès ki bann ki gwoup ki sak te fèt jou sa kantite moun ki te patisipe nan san sa nan san sa yo koule san de timoun sa yo kiyès ki met dife a ki mè ki moun ki limen ki pase alimèt la ki moun ki te mete yo nan sak la, tout moun ki enkli nèt nan dosye asasinay sa yo, se pou y al reponn kesyon devan lajistis, pou y al peye sa yo fè. Pa gen bagay sousou la menm. E tout lòt peyi k ap bay, k ap bay popilasyon yo jistis, se peyi yo ye tou menm. Fòk nou fè peyi sa, fòk nou trase plan sa la. E lajenès, depi nou pa ka jwenn jistis, n ap pran lari pou nou rele anmwe fòk nou jwenn jistis. M pa di n al fè deblozay, m pa di n al fè dega, pran lari pou n manifeste pasifikman paske fòk fòk yon bagay fòk ou konprann fòk plan sa trase menm pou yo aprann respekte moun nan peyi sa moun mouri twò lèd nan peyi sa men jounen jodi a entèl mouri ou konprann entèl voye touye entèl yo kase ou konprann yo kase fè met sou li pwen ba bagay sa fin pase ou konprann yo elimine l se kòmsi l pa fè anyen menm Al gad dosye sa blan pi mal pase yon koton paske li pa gen anyen sou dol li pa gen anyen ou pral ok li pa gen fich kriminèl sou dol paske yon gwo kriminèl wi pa gen oken anyen fich kriminèl sou dol men jounen jodi a reyalite peyi se sa si nou kanpe nap gade yap fin touye nou pa pale nou rete bèbè yap kontinye touye nou paske pito pito yo kontinye touye nou nap pale yo mèt te kontinye touye nou men olye ke yap touye nou poun rete bèbè nou pap pran sa nan men yo lajenès bat bravo pou tcheko pèp la. Mwen m pap bat bwavo pou tèt mwen non. Paske jounen jodi a reyalite peyi Dayiti se sa. Nèg la vini l touye jounalis la epi pa gen jistis. Li touye li touye timoun sa li pa gen jistis. Gade semèn pase m bay yon enfòmasyon m tèlman ogeye m tèlman tris nan enfòmasyon an. Kote yon sekirite touye yon timoun ki san manman k san papa, yon jèn timoun de 12 lane. Li tire l, yon sekirite ponp gazolin tire ti pitit la. E jiska mètnan m pa janm tande kote leta pale nan dosye bagay sa. Yon timoun kap netwaye machin, yo tire l. M pa tande kote leta pale. Ki vle di yon endijan k mouri sa yo pou di. Jounen jodi a reyalite peyi dayiti se sa l ye frè m ak sè m yo ou konprann se yon peyi nou pa ka konprann depi ou gen kòb ou mèt te fè sa w vle ou mèt antò se ou k vin pase pou gen rezon nèg la te mèt te fè yon bagay ki mal ou konprann depi l gen lajan se kòmsi sa l fè ki mal la li vin pase pou byen pou li èske nou ka viv nan yon peyi konsa. Hein yon moun pitit peyi a pè peyi a pitit peyi a ap kouri kite peyi a pi mal pase ou konprann pi mal pase lè nèg ap kouri pou lapli bon nèg pòtoprens menm pap kouri pou lapli kote se pa lapli non kote nèg pòtoprens ap kouri pou machin ap kouri pou lapli pap kouri pou machin ou konprann ebyen se kòmsi se nèg pòtoprens kap kouri lapli kap tonbe epi yap kouri pou rive lakay yo. Well pèp la ap kite peyi a koz sa ensekirite moun pa gen respè nan peyi sa moun pa gen dwa viv nan peyi sa moun pa gen dwa manje nan peyi sa moun pa gen dwa a sekirite nan peyi sa moun pa gen dwa avè jistis nan peyi sa jistis la fèt pou gran nèg yo manje fèt pou gran nèg yo manje ou konprann byen viv la fèt pou bilyonè yo ou pwòp pitit peyi yo pa ka viv nan peyi sa. Konprann? Se sa k fè lè nou rive lòt on kote, konprann, yo trete nou pi mal pase on vye chyen, konprann? Se pa tout kote non, m pap ba w manti, se pa tout kote, konprann? Se pa tout kote, kache m gad pou m di nou, se pa tout kote yo trete nou men, Ayisyen an konsa, depi w wè l kòmanse rive on kote la, konprann, yo manke, yo manke aranje yo la, depi yo rive on kote, lè w gade la, konprann, Kòman yo di sa la a? Dezòd kòmanse fè epi ou tande yo trete tout Ayisyen, yo kòmanse maltrete nou, yo konprann, yo trete nou menm jan. Menm si w te gen yon, ou konprann, menm si w te gen yon karaktè, yo trete yo menm jan avèk ti Jak ki te fè dezòd la. Paske nòs, nou tout se Ayisyen. Ou konprann? Li pa ta dwe konsa. Ou konprann? Se sa k fè ke nou rive yon kote, se nou yo maltrete plis, vye konstriksyon, travay di a, se Ayisyen k fè l. Menm si Ayisyen an te, ou konprann, menm si Ayisyen an te fè grand etid, depi l rive nan peyi etranje l oblije ap pouse bouwèt mòtye. Ou konprann? Men l te kapab travay nan peyi l, enben nèg gwo pa l tou enpeche n travay. Men jounen jodi a fòk kan reyalite peyi a pale, e fò, m ap pale, m ap kontinye pale e fòk m pale. Paske peyi sa a fòk li chanje. E gen anpil moun ki rayi verite e fòk verite a pale. Menm si w rayi verite, verite a men kòman l ye, verite a se kòmsi se yon alkòl. yo lage sou yon maling ou konprann yo met alkòl la sou maling nan epil brilew ebyen li menm ki pral geril tande frèm m konnen ou pa renmen verite men lap difisil pou tande verite men tande verite chak jou epi pou kapab abitye a verite menm si yo brile se vre pou kapab abitye a verite pou kapab konprann sak verite a. Tcheko pèp la zen lakay news abòne ou pataje video yo konprann si yon moun ou pa renmen verite ou pap ka tande tcheko pèp la konprann si ou renmen bif te la verite ou pap renmen tcheko pèp la konprann si ou menm jan si ou gen si ou gen menm san avèk nèg kap dirije peyi sa menm ou menm jan avèk nèg gwo palto nan peyi dayiti a si ou si ou re eritye yo menm jan yo te konn ap di yo ou pap renmen tcheko pèp la paske paske nèg sa yo mete ansanm pou yo detwi nou anben nou menm fòk nou pale e pa bliye nou la vèy retou de jezi kris an nou toujou di sa Jezi Kris pa twò lwen pou l retounen, se prepare nou lè Kris la retounen pou n kapab eriti wayòm syèl la. Pa gen wout pa bwa, ou konprann, pa gen wout pa bwa menm se degaje ou asèpte Jezi kòm sovè pèsonèl ou paske Bondye renmen w, li fidèl, li mèvèye, li reyèl e nou konn sa deja. Pa gen anyen Bondye pa fè. Ou konprann sèlman fè konfyans mete tout konfyans ou nan Bondye di Bondye men ou di Bondye men pwoblèm ou yo di Bondye men pwoblèm wap andire nan kalamite ou ye a e Bondye li la poul reponn nou salye tout moun nèt ki branche nan 4 kwen lemond antye pa gen pwoblèm menm nap kontre pou yon lòt pwochèn video sèl sa map di nou map di w repanti repanti repanti repanti babay bòn jounen bòn sware bòn apremidi sa pral depann de lè wap tande video a.